Nou kwè Teriel Telus o serye? Teriel Telus pa jounalis non mesye. Teriel Telus ap pale nèg mal bagay. Teriel Telus, èske ou konn konbyen fwa komisè Jeanty a te arete Teriel Telus pou fo papye nan bagay fè fo bagay lisans devan sikilasyon? Sa Rosemond Jean pa di Teriel Telus avèk Morvan jodia la, konnen l poko egziste. Finalman, obligasyon pou tout polisye rete san kagoul la pa gen jwèt ankò aprè sa Jan Cadet fin fè nan Kafou Ti Fou a. Kò dentèvansyon de mentyen de lòd, CIMO, li mete yon nòt deyò, e nan nòt sa, responsab kò a klè kou dlo kòk. Bonjou bonswa tout moun, depandaman de ki kote wap tande epi gade nou la. Nou tout konnenl deja depil fè lè sa se rezime jounen an ki antre lakay ou. Deja nap eskize mwen paske nou konnen nan moman la gen yon grip deyò a la, ou konprann, vwa a pa tèlman bon. Nou pap janm sispann remèsye tout fanatik ki pèmèt nap vanse ak chanèl la men konsa tou, Nap di byen vini ak nouvo abòne yo. Pran ti chèz ba w nou pral ba w enfòmasyon. Aprè 22 mwa konsèy prezidansyèl dechèpiye a te fin fè sou pouvwa a, yo kite dèyè yon Ayiti dechire pak an pak ak yon bilan katastwofik. Sa k te di y ap debloke wout, malerezman gang yo pran plis tèritwa, sa k te di y ap fè eleksyon, sèl eleksyon ki fèt se gang yo k fè l nan mete chak chèf gang nan yon riyèl, yo te di y ap mete sekirite, y ap rekipere tèritwa, Tout kote moun tounen se gang yo ki wè pa gen anyen ankò pou yo pran nan zòn nan, yo chwazi kite l sou baz antant. Antant ak kiyès? Sèl Leta a ki konnen. Antouka, se sa yo di. Daprè kèk rapò ki soti sou kantite lajan nèg sa yo te pran nan Leta, yo vòlò plis pase 2 milya de goud nan trezò piblik nan vwayaje nan peyi etranje ak ti mennaj, ti boubout ki p ap itil peyi a anyen. N ap note pou ou, nan rapò rnddh te mete deyò an avril 2025 lan, lè w fin tande kantite lajan nèg sa yo te vòlè, w ap mande ki sa nèg sa yo ap fè nan lari toujou, sa k fè yo poko dèyè baro. Lajistis pa konn gen bilan, men, tèlman mesye CPT sa yo sabote enstitisyon yo, rnddh ki se Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun oblije drese yon bilan ki trè sonb pou ministè de la jistis an patikilye. Selon yon rapò rnddh mete deyò sou rejim chak moun ki t ap fè ti kout pa yo nan vach a lèt la, majorite tribinal yo te disfonksyonèl, notamman Pòtoprens. Sèlman 243 moun ki jije pandan 2 zan nèg yo sou pouvwa a nan 18 jiridiksyon alò ke gen 6 mil moun ki pa janm parèt devan jij natirèl yo, sa yo rele detansyon prevantiv pwolonje a. Plis ke 80 pousan popilasyon ki fèmen nan prizon ap tann jijman, se sa NDDH fè konnen. Òganizasyon dwa moun nan presize pou nou jistis pou tout moun CPT dechèpiye a t ap klewonnen tout kote l pase nan kad batay kont koripsyon an, li pa t janm ateri vrèman. Bon, si yo menm y ap vòlè, kijan w vle pou yo mete yon sistèm jistis ki fòt? Kèlkeswa polisye Simon ki gen djed, ki gen bab, ki mete kagoul, ki kite bab yo long, ebyen yo pap ka gen inifòm Simon a sou yo jiskaske yo konfòme yo kòm si se te yon elèv ki ale ki pa ka ale lekòl san inifòm. Bon, sa ka rive nèg la vin travay li ka pa mete inifòm nan, ebyen frè m sa pap ka fèt. 1, Chak lè w vin travay ou pa met inifòm nan ou konsidere kòm absan, epi 3 absan konsidere kòm abandon. Epi. Ou konnen, depi yo mete abandon pou ou, sa vle di ou pa bezwen lapolis la ankò, e nan lòt bagay w ale. 2, Polisye ki nan sekretarya yo pa gen dwa vin travay an sivil. 3, Men dènye kou k te tiye koukou a. Apati de 18 fevriye, kidonk jodi a la menm, pa gen okenn polisye ki ka mete chapo pou vin travay. Tout polisye ki nan baz Simo dwe rete san chapo, san mouchwa, san dyed, san bab. San kagoul nan tèt yo pou verifikasyon ka fèt pi byen. Finalman, jodi a la m pase yon kote bò yon kwafè, nèg yo se sou liy yo kanpe. Tèlman yo pa vle demen si Dye vle rive sou yo. Yon enfeksyon trè danjre ke yo te dekouvri an End nan ane 2019 kòmanse gaye toupatou nan mond lan. Trichophyton se non enfeksyon sa ki kòmanse ap fè raj nan peyi Etazini apre yo fin dekouvri plizyè ka nan Minnesota. Jiskaprezan li pa mòtèl e se yon enfeksyon ou ka pran nan fè sèks daprè plizyè medya ameriken, gentan gen plis pase 40 moun ki pran enfeksyon an nan divès eta ak plizyè vil. Menm medya ameriken sa yo revele yo jwenn plizyè ka an Afrik ak an Ewop. Pou kounya, divès espesyalis nan zafè sante ap etidye mwayen pou yo frennen enfeksyon sa nan mond lan. Lè w pral nan relasyon ak patnè ou, asire w se yon moun ki byen pran swen tèt li, sitou nan pati entim li. Alò, se yon konsèy. Pandan gouvènman ameriken an mete YouTube, Facebook ak lòt platfòm medya sosyal yo ap siveye moun k ap pale ice mal pou bani kont yo, ebyen gwo enfliyansè sa a, Robert Rich, Plis pase 30 milyon followers pwofite de platfòm li yo pou l voye yon mesaj piman bouk bay Prezidan Trump ak sekretè DHS la, Kristi Noem kòm y ap chèche moun tankou l yo, ebyen men li. Men sa mesaj la di, Mwen se Robert Rich. Youn nan moun ou met Google Meta chèche pou ou si ou vle plis detay, jis tape Romerich nan youn nan navigatè ou mansyone yo epi w ap jwenn mwen kòm yon moun k ap pale ice mal. W ap jwenn tout sa ou t ap chèche yo. Mwen trè kritik anvè ice. Mwen fè anpil videyo pou m montre aksyon yo e map kanpe lè ice kanpe sou vyolans pal la. Sanm pa bezwen pale anpil, mwen kwè wap fè yon travay sal nan kominotem nan, em paka tann kilè pou la lwa aji sou ou. Mwen di e map kontinye di, zafè ice ap antre kay moun san manda Sa a pa nan konstitisyon an. Zafè pran moun yo, al lage yo yon kote yo pa menm konnen, yon kote yo pa menm gen fanmi, sa a pa nan konstitisyon an. Zafè kite moun yo grangou epi ba yo swen medikal nan sant detansyon yo pa nan konstitisyon an. Zafè touye 2 inosan epi yo rele yo teyoris pa nan konstitisyon an tou. M pap di plis paske m bezwen grenn vyouz ou a, al gade videyo m yo. Kòm ou ap chèche m, m ap tann repons ou. Sa a se deklarasyon yon gwo enfliyansè ki rele Roberwatch ki gen plis pase 30 milyon moun k ap swiv li. N ap fè yon ti virewon kay vwazen, Direksyon Jeneral Imigrasyon Repiblik Dominikèn anonse yo arete 454 ayisyen ki san papye nan yon operasyon yo mennen 13 fevriye ki sot pase a nan yon zòn ki rele Los Minas. Entèvansyon sa a reyalize an kolaborasyon avèk lapolis nasyonal ak fòs lame dominikèn kèlke jou aprè yon asasina yon ti fi 14 lane nan yon zòn ki rele Katanga, yon evènman ki sisite yon gwo tansyon an Repiblik Dominikèn. Selon otorite yo, pami arestasyon sa yo, genyen 280 gason ladan. Arestasyon sa yo fèt espesyalman nan zòn kote timoun nan te mouri a ak kèk lòt zòn avwazinant. Moun sa yo ki arete yo deja transfere nan yon sant tretman migratwa Aina an atandan yo idantifye kiyès yo ye. Prezidant peyi Meksik la, Claudia Sheinbaum deklare ofisyèlman ke li pap rejwenn Conseil de la Paix a kap dirije pa Donald Trump lan si tout fwa Palestin ki se yon antite etatik pa ta sou tab la. Larisi ak Lachin ofisyèlman yap rejwenn egzèsis militè Iranyen an demen si Dye ve. Des navires de guerre ak plizyè soumaren deja deplwaye pa 2 peyi sa yo nan Gòlf Oman pou yo kòmanse pase a laksyon. Antouka, finalman, twazyèm gè mondyal la, li sou wout. 2 peyi sa yo, yo rejwenn Iran, Iran ke Donald Trump tap fè anpil menas malgre li tal dèyè pou l rejwenn ansanm avèk chèf siprèm nan. Chèf siprèm nan te refize. E envitasyon Trump bon, men kounya la men Larisi avèk Lachin mande pou yo rejwenn e e peyi Iran e militèman. Sa Rose Monjean pa di Theriel Thélice avèk Morvan jodia la, konnen l poko egziste. Epi menm lapolis te pran ti frap pa l tou. Afè polisye mete kagoul la, selon Rose Monjean, pa gen bagay konsa. Ann envite w swiv yon entèvyou nou te reyalize nan Rezonans TV Ayiti ansanm avèk Rose Monjean jodia la. Nou pran Theriel Thélice o serye? Kòm gran nou menm kap fòme, enfòme popilasyon an, nou pran Theriel Thelus o serye? Theriel Thelus pa jounalis non mesye. Theriel Thelus ap pale nèg mal bagay. Theriel Thelus, èske ou konn konbyen fwa komisè Jeanty a te arete Theriel Thelus pou fo papye nan bagay fè fo bagay lisans devan sikilasyon? Theriel Thelus pa jounalis non. Eske n konn rapò Theriel Thelus avèk, m wè tout moun yo kache kòmsi depi yon nèg travèse Miami, se menm jan avèk Morvan, Morvan te chèf gang. Li te chèf gang yon gwoup ki te rele Sans Pression, Dèlma 19. Morvan, se Morvan ki fè bandi Vilaj de Dye kòmanse rantre Dèlma 19. M pa ka di w ki mirak, ki wont, ki sa k pase, fanmi an di yo pa p ka sipòte bagay sa, yo fè Morvan tonbe Kanada. Jodi a pi gwo jounalis ki genyen, pi gwo lansè dalèt ki genyen, pi gwo moun k ap goumen kont gang sou rezo sosyo, se Morvan. E pi tout peyi a, tout moun dakò. Tout moun dakò wi, tout moun aksepte wi. Alòske, sa k sove nou ki fè Morvan pa dezyèm chèf gang Vilaj de Dye, ou di mwen Pele Bostò, se paske gon mirak ki fèt. Men, ou wè, chak fwa misye vini tou, an Ayiti, nou wè trè byen kiyès ki dèyè l. Se de nèg ka kagoul ki pa janm ka idantifye, ki pa polisye. Mentnan, Theriel Thelus, si l vin konvèti, mèsi Bondye, se trè byen. Men, kòman pou nèg ta sot nan radyo Zenith pou l bon moun? Tout moun konnen ki manje k grandi Theriel Thelus. Mande nèg 400 mawozo yo, Ki wòl Rony Colin lòtbò jwe nan kanpe mouvman sa a? Bon, petèt bagay la ka vin depase yo. Men, mesye, di m, pa gen okenn gang k ap asepte yon radyo Bon Repo ap fonksyone san ke yo menm yo pa gen wòl yo ladann, yo pa jwe yon wòl preponderan ladann. Ok? Theriel Thelus. Jodi a li vle bave sou Guy Philippe. Men Guy Philippe pap janm, jamè dmavi, mwen sèmante sou vi m, Guy Philippe oubyen Theriel Thelus pap jamè rive nan pren Guy Philippe nan onètete, nan serye. Jamè. Paske m koutwaye Guy Philippe. Guy Philippe fè 2004, Guy Philippe te gen zam nan menn, tout moun wè l gen zam nan menn, li te gen pouvwa pou fè nenpòt bagay, Guy Philippe depoze zam, li pa vòlò yon sirèt. Theriel te li sa mikwo nan menn li vòlò. Li pa gen zam. Nan sa la, mande Theriel Thelus, si l pa t kolabore avèk, si l pa t gen yon tonton l ki te avèk yon nèg nan savann zonbi, dezyèm chèf. Dezyèm chèf e nèg ki te plase l, se lanmò san jou ki te plase l savann zonbi. Mande Teriel te li si m fè manti. Men ou di yon kouzen l se pa Teriel.
Poukisa l pa janm denonse l? Si l ka denonse Guy Philippe ki nan Grandans, poukisa l pa denonse kouzen l nan, fanmi l? Fanmi l e yo te gen bon, yo te gen trè trè bon rapò. Pastè a, mande Teriel te li sa pastè savann zonbi, lanmò san jou te enstale a sa l ye pou li. Ou ka pale de sa tou. Son fason y ap fè, menm jan te genyen a yon epòk te gen Bsap ki te sou wout nò a, yo goumen kont Bsap, Theriel Thelus goumen kont Bsap, yo retire Bsap, enben, kounye a ou wè l goumen, Jeff Canaran pran, ou wè yo goumen kont Jeff Canaran. Nan laboul 12 Te gen besap laboul 12 Kenskof tout kote Yo bwa nan mouda besap Besap pa gen dwa ap fè fouy sou machin Besap Lè ti makak pran anlè a touye moun rache moun Ou tande yo pale Se de se de sa nèg yo viv Kounya la yo bezwen anvayi Pestèl Yo bezwen al Pestèl Yo bezwen al mete baz Pestèl Y ap entimide moun pou fè moun konnen O wi Guy Philippe sesi Guy Men Guy Philippe fè mouvman vre 2004 Kesyon lage dwòn nan kèk baz epi tout chèf bandi yo epapiye dòt kote, èske nan bilan ni li estime li gon satisfaksyon ki fè l di mètnan jodi a polisye a pa bezwen kagoule l pa bezwen mete mas li pa bezwen bay tèt li sekirite pèsonèl? Se konsa m te ka konprann li. Men. de fason jeneral pou mwen menm jiska prezan tout sa kap fèt nan lari a la se bri sapat poko gen aksyon konkrè kapab gen de siy avan koure m pa konn si ap gen koure m pa konnen kisak pral gen m pa konn si nou konprann. Men, pa rapò a sitiyasyon densekirite ke peyi a ap viv e peyi a ap atant ke l genyen de nouvo direktè jeneral polis li, de jakadè anpil moun t ap fè lwanj, ap tann. Pou mwen menm, malgre m konn volonte Eparezon te ka manifeste oubyen manifeste pou ta pèmèt sekirite retabli. Mwen redi ankò, sekirite pa ka etabli lòske se 2 chèf de bann ki jodi a ki o pli ho somè de leta. Ok Se pa paske Aly Didier Fils-Aimé gen lajan leta nan menl jodi a. Se pa paske Aly Didier Fils-Aimé jodi a gen polisye avèk li. Se pa paske Alix Fils-Aimé jodi a genyen m ta di mwayen pou kowonp de moun nan medya, de moun nan rezo sosyo etc. Ki ka fè jodi a nou pran Aly Didier Fils-Aimé kòm bon moun.

Ou konn sa Didier Fils-Aimé ap fè la? Gwo pakèt chèf de bann ki te pè epi jodi a li revitalize yo, li ba yo sewòm, l ap remonte yo, l ap voye rele yo, l ap voye chèche yo. Nou pa wè kiyès, nou pa wè ki moun Aly Didier Fils-Aimé ap chèche? 2 moun ke preval sou preval kite nan maron oubyen sou preval kite gen pwoblèm peyi a pat aksepte yo jodi a se yo Alix Didier Fils-Aimé ap rekanpe an konprenan depi se nèg sa yo kanpe yo wè bò kote yo pral pè pou di Alix Didier Fils-Aimé ilegal Alix Didier Fils-Aimé premye minis mwen menm map di ankò Alix Didier Fils-Aimé pa premye minis. Se sou zam la li di Jefri Temeke bon pouvwa la. E se pa menm yon kou deta li fè pou ta di. Pase se yon nonm fon kou deta, l asime kou deta l, ou fèt pou ou koube a otorite l paske se zam li pran li etabli otorite l. Se pa Luc Capoalix. Alix se se woulib li pran sou 3 bato ki parèt sou lanmè. Epi yo chèche de twa nèg bò katredral ki di se nèg nan Depatman Deta k fè deklarasyon pou pèmèt li la. Alix Didier Fils-Aimé pa gen yon anpliyasyon Leta ayisyen, popilasyon ayisyèn nan, kote de moun ki gen lejitimite, legalite, rekonesans ki ta pèmèt yo nome l. Alix Didier Fils-Aimé pa nome, si se ta depatman deta ki nome Alix Didier Fils-Aimé fòk kongrè a ameriken ta pran yon rezolisyon li di a pati de jodi a Ayiti pa gen endepandans, Ayiti son peyi ki sou pwotektora, son eta nan Etazini, de se fè depatman deta mèt nan enstwi, le kongrè enstwi depatman deta pou bay Alix Didier yon anpliyasyon.

avèk atravè yon konsèy prezidansyèl ki te gen yon sètèn lejitimite kote moun yo te ba li pa rapò avèk ansanm de pati politik ki te mete kanpe yon konsèy prezidansyèl yo pran yon dekrè ki lye leta ki pibliye nan monitè dekrè a di se dekrè sa ki nome ki revoke men fòk gen 5 moun avan mesye yo ale 5 nèg sa yo ale, 5 brakè yo ale, yo destitye, atansyon, yo destitye a, e pa, e pa de, pase m tande nan de medya, gen gwo medya k ap pale, de medya ou te ka fè kredi, ou te ka pran o serye, k ap di, premye minis demisyone. Lè premye minis demisyone, se lè l fkon mèt on ak volontè. Li ekri lèt demisyon l li remèt bay moun ki te nome l la. Sa diferan, se mesye yo ki revoke Alix Didier Fils-Aimé. Jodi a pou Alix Didier Fils-Aimé ap pran desizyon nan non Leta Ayisyen, fòk yo renome l. Fò l renome. Ò si l pa renome, si l pa, fò yo reba l yon anpliyasyon. Paske premye anpliyasyon an yo retire l nan men l. Kounye a fò l ta gen yon dezyèm anpliyasyon. Tout sa w wè k ap fèt. Al nan retire kagoul se de bagay pou retire atansyon moun sou sitiyasyon enkonfòtab, sou sitiyasyon delikatèks ki anjandre la prezans de mesye Ariel, de mesye Alix Didier Fils-Aimé a la primati. Alix Didier Fils-Aimé pa premye minis. Ok? E laprès nou menm nou konn kilè yon moun chèf, kilè.